Kòmanse par dosye entènasyonal. Antouka pou anpil moun ki ap di ke Venezuela kapab kenbe tèt fas ak Etazini, ebyen gen yon aksyon ki poze la a. M pa konnen kiyès ki sòti tèt bese nan aksyon sila a puiske le prezidan ameriken Donald Trump li anonse ke Etazini li sezi yon petwolye, nan lanmè Venezuela. Donald Trump anonse le mèkredi 10 desanm 2025 ke Lèzetazini li sezi yon trè gran petwolye nan lanmè Venezuela yon mannyè pou kapab fè monte tansyon an avèk Karakas. Venezuela li menm akize Washington kòm kwa li fè yon vòl san wont. Humm tèt chaje wi la. Antouka, Larisi li menm. Li la lap gade koman bagay yo ap pase, Etazini lap bouskile Venezuela diplomatikman e sètèn fwa pa kelke agresyon maritim. Bon, kisa n ta kapab di la a? Eske pral gen batay? Non, pap gen batay. Lèzetazini gon jan l fonksyone. Sak pi piti a l pote boure sou li. Men sak pi gwo a. li jere afè l avè l de manyè diplomatik. Si pa egzanp, Kore di Nò se yon ti peyi ou te kapab pote boure sou li, dat konsa Lèzetazini vale l. Lèzetazini tout moun konnen byen taktik batay li. Batay diplomatik dabò epi li chache alye pou l kapab pote boure. Kounye a la gen yon batay m wè k sòti pou fèt nan zòn Ewòp la piske nou konnen le kontinan ewopeyen li vrèman divize avèk Vladimir Poutine. ok pwiske Putin li menm li nan kontinan ewopeyen an men Putin li enpoze li an mètr ok paske lè la Russie ap pale a la France se kòmsi la Russie ap pase lòdr ak Emmanuel Macron lè la Russie ap pale a kèlkeswa peyi an Europe la la Russie l pap rete tèt bese genyen yon seri de peyi la tanzantan la kap gonfle mis yo pou ta fè konprann ke yo kapab batay ansanm avèk Larisi. Y a le prezidan Putin ki a fè yn deklarasyon ki di mwen pa gen ankenn pwoblèm avèk ankenn peyi ki di l kapab antre an gè avèk Larisi. Li pran le ka de Lafrans. Kèlkeswa peyi ki deside pou antre an gè avèk Larisi, w ap antre nan listwa. Men w ap efase. Nan kat jewografik la. Èske w konprann sa l di a? W ap fè listwa, paske y ap di ke men sa k te pase ant ou menm avèk Larisi, epi ou kapab efase nan kesyon jewografi, paske lè y al chache w nan kat jewografik la, yo ka pa jwenn ou wi. Enben, se sa Putin di. Nan sa ki konsène batay avèk Ikrèn, Putin fè kwè ke li pa kapab rete yon bon maten pou l itilize tout zam li gen pou l kraze Ikrèn, paske li menm gè l ap fè avèk. Ikrèn nan, se yon gè dakseptasyon. Se pou Ikrèn aksepte antre nan lojik Larisi an, pou Ikrèn pa rantre nan lotan, epi pou Ikrèn pa ouvè pòt li bay oksidanto yo. Se sa ke prezidan ris lan, Vladimir Putin li menm, li di. Men nan Mwayen Oryan la, gon ti koze la, puiske genyen Eta Islamik ki sanble fè yon bòt sou.

Nan dat samdi 13 desanm 2025 la nan peyi Siri, alaswit yon anbiskad pa yon tirè izole ki fè pati òganizasyon Eta Islamik. Se sa otorite yo anonse nan yon kominike kòmandman militè ameriken pou Mwayen Oryan, Centcom. 3 lòt sòlda yo menm blese nan kad atak sila a, dapre deklarasyon Centcom ki presize ke tirè la, Li menm, li pèdi lavi l. Pòtpawòl Pentagòn nan, Sean Parnell, li presize sou kont X ke sivil la se te yon entèprèt ameriken. Daprè ajans ofisyèl siryèn SANA, tir yo te vize delegasyon an nan kad vizit li t ap fè nan rejyon dezètik Palmyre nan peyi Siri. Kontenjan ameriken an te nan Palmyre, daprè konfimasyon Sean Parnell. pou yon misyon soutyen ak operasyon ki ap fèt kont Eta Islamik e kont teworism nan rejyon an. Minis ameriken defans Pete Hegseth kalifye atak sa a de sovaj e lanse yon avètisman, Si ou sible ameriken yo, kèlkeswa kote ou ye nan mond lan, ebyen sa ap pase trè mal pou ou. Antouka nèg yo fè yon bòt la sou Lèzetazini, byenke tirè la li menm, ebyen, Fòs lòd yo te rive touye li.